Hi cheri Hi wel pizo ou konnen ki. Bonjour Bonswa tout moun sa depan de lè wap gade video sa video m jodi an se kòman w kapab fè yon fi vini byen fasil e byen rapid. Avan menm mwen kòmanse avèk videyo a, m ap envite w pou w abòne avèk chanèl la, aktive klòch de notifikasyon an pou w pa janm rate lè m poste yon videyo, kite yon like, kite yon comment pou di m kisa w panse de videyo sa. Jodi a, sa k fè mwen menm mwen vin pale de sa, gen anpil fwaye ki Eskew te konnen gen anpil fwaye ki kraze akoz de paka vini lè w gen yon fi nan men w paka vini e pafwa mesye yo menm di konsa e medam yo pèlen yo kite medam yo sa yo rele bouzen an men jodi a m vin avèk yon bon videyo pou ou rete la. Premye bagay ou dwe konnen de fi ki nan menw lan avan menm ke ou rantre nan fè bagay ansanm avèk li, chèche konnen prensensip fi an dabò. Chèche konnen prensensip fi an dabò. Pandansetan wap fè lanmou avèl avan menm ke e pafwa sak fè gen yon pakèt mesye yo lèw avèk yon fi yo di waw janm pran manzè a mwen fè bagay avèk manzè mwen fè bagay avèk manzè manzè pa janm ka vini ala fi di papa ebyen non Gede pafwa se pa janm sa. Gen fi vre se bagay pou François pa fè yo. Pou fè bagay, fè bagay, fè bagay se sa pou François yo pou yo vini. Men gen fi tou se nan lanmou pandan se tan wap fè lanmou ansanm avèl se lè sa poul vini. E pandan se tan tou wap fè bagay gen fi tou se lè ke wap fè bagay ansanm avèk li se lè sa poul vini. Men pa kont e pa paske ou pral bezwen Twete tou nan fè bagay avèk fi sa. Gen fi epa anpil bagay ki fèw vini se konn kòman pou fè bagay ansanm avèk fi sa dakò ebyen m vini avèk video sa pou ou premye bagay chèche konnen kòman kote kote pwen sansib fi an ye dabò avan menm kew fè bagay kòmanse fè bagay avèk Fi an se pa annik moute sou fi an bal zouti epi tou san w pa menm manyen fi an pou w pa di konsa ou pou di konsa fi an di pou l fini an depi m plen mwen se Berjèn plen l tout bagay li pa janm ka vini fi an di non se pa janm sa ditou ebyen avan menm ou kòmanse fè bagay ansanm avèk fi an ou chache presenti fi an. Pandan se tan wap byen karese fi an, wap byen lanmou, wap byen souse bo kou fi an, wap byen manyen pran tete fi an, wap chèche kote pwen sansib fi an ye. E depi w jèn yon, wap konnen guys, wap konnen kote pwen sansib fi an ye. Paske Pou jan presanti yon fi wap gon sansasyon fi ap santi pandan se tan wap manyen lan kote w jwenn li an depi w tande fi a di ayy wè l peze w wè l tache w wè l kòmanse gon jan l fè wap santi sa ale la ale la pa dekole pa dekole paske se la ke ou jwenn presansib li a se la ke kote kote presansi fi a ye a se la ke ou ka fè l vini byen rapid. Pandan se tan w ap byen manyen fi an, w ap byen souse bò kou l, w ap pase lang ou bò zòrèy fi an, w ap byen manyen, manyen tout kò l lan, tout bò senti l, w ap byen manyen. Pandan se tan pou bouch ou al tonbe sou pwent tete goch fi sa a menm! Hi guys! E atansyon, atansyon, atansyon! Pandan se tan w ap pral lan prèt tete fè gouch la gen fi yo ka gen fi prinsesib yo se nan prèt tete gouch yo ye e poutan lè gason an jwenn yo yo pa konn kòman pou yo byen souse prèt tete fi an yo yo yo just pa konn kòman pou yo bagay li, gen de pafwa se mal li fè fi an mal, yo pa byen kapab fè sa vre, epi sa w tande a fi a pa ka vini, epi tou wè fi an rete la, li pap janm di ou, li pap, yon fi pap kanpe, e pa fasil pou yon fi di cheri men kote plis moun yo, men kote pou manyen m pou fè m vini, men kote, nan. M epa sa pa fèt. M pa kwè. E pa fasil. Sa difisil. M pa fin di non sa bagay non. Men sa fò e difisil pou yon fi rakonte w pou l di w konsa ok. Ah men kote princesse mwen ye cheri. Men kote. Non! Se nan sansasyon. Pandan se tan w ap touche l. Depi w tande l di Ayy cheri. Ayy ou el peze w. Konnen ke. Haa ou touche pwen sansib la la rete la pa deplase pa deplase ditou pa deplase paske ou jwenn ni sou ou deplase ou kitel ok dezyèm kote ke ou ka touche yon fi pou fèl vini nan fè bagay pandan wap fè bagay ansanm avèk li se gen fi se nan lanmou an pandan se tan wap byen touchel pandan se tan wap byen manyenl se lè Se la pou l fini. Men gen fi a tou se pandan w ap byen fè bagay ansanm avè l, se la pou l fini guys. Gen fi a, pandan se tan w ap fè lanmou ansanm avèk fi a, byen karese fi a, byen souse fi a, byen, konn kote w ale premyeman, w al nan tèt klitoris fi a guys, ou pran dwèt ou, w kòmanse ap.

Douseman. Epi pandan se tan lòt men an menm anlè nan pòtre goch li an. W ap byen manyen l. W ap byen pase men tout bò kou fi sa a. W ap byen manyen sou bò kou fi sa a. Epi guys, meyè bagay lan guys. Kote w ale dirèkteman. Ou konn ki sa kote w ale. Avan menm ke w fè bagay ansanm avèk fi sa a. Avan menm kote w tache berejèn nan. Avan menm kote w tache peni w nan bagay lan. Ou pran kenbe penis sa guys. Kenbe berejèn ou byen kenbe. Epi tou wap fè penso pou li guys. Wap fè penso pou fi sa. Ou pa ale l non guys. Se li menm ki pou mande w pou antre l guys. Ok. Kounya kote ke wap wap ale desann. Wap glise desann. Wè li? Waww li m pa genyen la yo. M ap montre w kòman m ap montre w bagay la wi. Wap glise monte wap glise desann wap glise monte wap glise desann guys avèk tèt pi dous nan fache fi a sou tèt klitoris bagay lan depi w tande ti fi a di ayy papi cheri ki sèsi wouch m ap mouri lè sa li akize w guys si gon polisye deyò a

Poul pou men an pou antrel kounya. Kounya sou pa antre bagay sa lap fout ou kout dan. Paske pote se plis wap fè pou li ou pap antrel wap metel devan stek klitoris la. Wap glisel boute wap rale a sou babel wap rale. Wè si gen ou pa antre bagay sa pou li guys. Lap manjew tou vivan. Lap manjew tou vivan lap manjew tou kri paske I jwenn sansasyon an paske li paka pa jwenn sansasyon an guys depi ou fè sa pou yon fi douseman ale de vaga ou paka pa jwenn li guys ou paka pa jwenn li paske se la menm ke li ye si w pa jwenn li bon konnen ke w mal fèt jan wè m di w la konnen ke w mal fèt wap jwenn li kanmenm kounye a se li menm ki pral mande w pou antre guys fin antre l guys mezanmi. Kounya se li menm ki pral diw men kòman pou l fèl deja se li menm kap kap dik ou kounya e li menm kap dikte ou se li menm kap diw men kòman men kòman sa vle di ak ak mouvman yo lap fè an swal peze w poul diw ale vit oubyen l diw ale dousman lè sa li pa kapab vini menm guys si w wè fi sa pa vini konnen ke ou mal fè bagay yo ou pa fèl janm diw fèl la. Se tout ti video sa mwen te pote pou ou se Fabiola se te zanmi ou Fabiola info pa bliye abone avèk chanèl la pa bliye kite yon like pa bliye kite yon comment pou di sa w panse de video sa ki envite yon zanmi ou abone avèk chanèl la envite yon zanmi ou gade video sa babay a la pwochèn pou yon lòt news guys.